Èske nou kapab viv vi kretyen an nenpòt kòman? Byenvni sou chanèl Èv de Dye! Jodi a nou vini pou nou envite w kapab abòne avèk chanèl la si tout fwa w poko ka fè sa e chak lè w gade videyo nou yo w kapab bay yon like, yon kòmantè pou kapab ankouraje nou nan travay sa. Jodi a nou gen ankò avèk nou frè Alexis Renan pou detaye sijè sa. Bonswa frè Alexis, kòman w ye? Bonswa sè Asna, bonswa tout fanmi FDD, nou kontan a chak fwa nou gen okazyon sa pou nou ansanm, pou nou pa sòti san lapawòl. Sè Asna, pou nou reponn ou avèk Kesyon sa ki se yon bèl kesyon. Jodi a n ap viv nan yon dènye tan kote gen anpil kretyen ki pa fè atansyon avèk sa y ap fè oubyen avèk sa y ap di. E, Sè Asna, yon ti senp bagay nan lavi nou konn fè gwo dega nan lavi kretyen an menm. Se pou rezon sa, Nou pral li yon vèsè pou ou, ou menm ki gen bib bib ou verifye avèk nou ki se nan lik chapit 16 la vèsè 10 la nap li pou ou an kreyòl ou ka verifye vèsè sa kisa jezi tap di nan epòk la moun ki kenbe ti pawòl li nan tout ti bagay la kenbe l nan gwo bagay yo tou men moun ki pa serye nan ti bagay Li pap serye nan gwo bagay yo tou. M panse vès sa li vrèman eksplisit se aza, m li l an kreyòl e nou menm tou k ap swiv avèk mwen. Jezi klè nan sa a pou l di si nou pa sensè nan ti bagay yo, èske n ap ka sensè nan gwo yo tou? Kisa nou vin di w jodi a? E fòk ke w fè anpil pridans avèk vi kretyen w. Paske. Gen de ti bagay nan lavi nou nou konn neglije ki konn fè gwo dega nan lavi nou. Se aza si n ta kouri fè yon kout pye byen ki n ta pral fè lekti a pou nou menm k ap suiv nou men ou gen Bib ou, ou ka verifye avèk nou nan Jenèz chapit 3 pou wè kòman vi lòm nan te ye avan, kòman lòm t ap viv byen. Men, jodi a, si lemonn rive nan enpas sa jodi a, si lemonn rive nan yon kote konsa nou wè lemonn ap deprave konsa, Se koz de dezobeyisans ki fè lemond rive nan faz sa. M panse pou moun yo te ka chèche yon bagay ki senp pou yo se asna, yon sen pa manje yon fwi ki se yon ti senp pou yo, li te ka yon ti senp pou yo janm di la, li te ka yon senp bagay pou yo yon ti dezobeyisans kote Bondye di yo pa manje fwi a epi yo yo menm yo manje l. E nou wè tout konsekans lan jodi a, n ap viv konsekans lan se asna. Depi nan tan l te fèt la dezobeyisans lan ki fè jis jodi a n ap viv avèk konsekans lan sòlda, se asna. Desobeyisans lan. Sa vle di, nan vi kretyèn nou, gen anpil bagay nou pa bay enpòtans, yo gen yon gwo enpak nan lavi nou, e se sa ki konn fè nou soufri sou Seyas lan. Èske nou sensè nan ti bagay yo? E, n ap di ou, si w pa sensè nan ti bagay yo, ou pa ka sensè nan gwo tou. Enben nou wè, jodi a, si monn lan rive nan enpas sa, si monn ap soufri konsa jodi a, Seyas lan, se akoz dezobeyisans, Mesye dam yo ki fè mond lan rive nan enpas sa jodia. Nou vin di w gen de bagay ou ka inyore nan vi w pou ou ka di yo ryen nete. Men nan vi kretyen an, yo gen anpil enpòtans. Fè atansyon avèk vi kretyen w. Piga w neglije anyen nan vi kretyen w. Paske Jezi ap di nou, si nou pa sensè nan ti bagay yo, nou pap ka sensè yo nan gwo tou. Jodia nou pa konn konbyen moun ki bak de bagay espesyal nan lavi yo, gen de bagay ke yo inyore, Gen de bagay yo di yo ka fè, gen de bagay tou yo di yo pa ka fè. Apote Pòl prale pi lwen, l ap di, Nou ka fè tout bagay, men tout bagay pa bon pou nou fè antanke kretyen. Jodi a, nou vin di w pridan avèk vi kretyen w. Ebyen, nou wè mond lan rive nan faz sa se as la, se akoz dezobeyisans mesyedam yo, ki te yon senp bagay pou yo, m ta ka di pou yo nan moman, e jodi a ki fè mond lan rive nan enpas sa. Si ta gen yon dezyèm moun nan konsyans la ki se wa David, e nan 1 Samyèl chapit 15, wa David ki te yon gran wa nan epòk la, David nan tout pouvwa li, ki sa David te gen pou l fè, li tonbe avèk Batcheba kòm yon peche li te komèt. Men, nou te ka di pou David nan epòk la se Azra, te ka di se yon gran wa li ye, sa te ka yon senp bagay pou li, kouche avèk Batcheba kòm yon peche. Ebyen, m kwè ou menm ou konn istwa sa deja, kòman lavi David, fanmi David te vin pase. Kòman vi David, fanmi li te vin an dezakò avèk prezans Bondye akoz peche a? Sa vle di, sè Asna, sa k te sen pou David la, m pa konnen nan epòk la, ki te li te kouche avèk Batcheba, li te kapab bay enpòtans, enben te fè gwo enpak nan lavi David, li te fè gwo enpak nan lavi fanmi David. Enben jodi a, sè Asna, konbyen moun k ap fè de ti bagay nan lavi yo ki inyore sa, ki di sa pa gen anpil enpòtans? Men nou vin di w, tout sa w ap fè antanke kretyen fòk ke w pridan, paske gen de bagay ou ka fè ou pa wè l jodi a, men gen kon y gen konsekans yo sou vi w. Pridan avèk vi kretyen w. Jan nou di w, nou wè mesye dam yo te peche, pou yo menm nan epòk la sa pat sa te ka pat gen enpòtans pou yo, men jouk jounen jodi a mwen menm avèk ou n ap viv konsekans sa, ki se peche a. David nan epòk pa l la ki te peche a, ki te kouche avèk Batcheba, pou li menm degadi nan entansyon kòm yon gran wa sa te ka pa t gen enpòtans pou li. Enben, nou te wè kòman fanmi David te fini an swa paske yo te dezobeyi, yo te fè, yo te fè peche sa. Enben jodi a, konbyen moun, mwen menm avèk ou, konbyen nan nou ki gen yon bagay n ap pratike anba anba? Gen moun ki pa wè. Gen moun ki pa konnen. Men, Bondye kote l ye a, li wè. Pa gen anyen Bondye pa ka wè. Gen de bagay nou ka kache yon zanmi nou, Nou ka kache yon frè, yon sè ki bò kote nou, men nou pa ka kache Bondye anyen. Pou rezon sa nou vin di w, fè pridan avèk vi kretyen w. Lè w fin asepte Jezi, pa rete bwa kwaze, pa rete ap swiv yon moun ki bò kote w, pa rete ap swiv yon moun ki devan w, men ou gen yon sèl moun pou w gade, se Bondye l ye. Gwo pawòl Manno Dyaz la, pandan Jezi fin mouri pou nou l ale, li pa kite n nan yon dezè, men ban nou labib. Labib kòm bounsòl nou chake jou pou nou li pou enfòme nou kòman nou dwe viv, kòman nou dwe mennen lavi nou chake jou. Si ou neglije labib ou, ou neglije vi kretyen ou. Pa neglije bib la paske pou nou jwenn Bondye answa se pa rapò lapawòl. Paske tout fò yon avoka fò se asna se lwa ou l konnen. Paske li pa ka al plede pou yon kli an gen avèk dlo nan zye, men se avèk lwa an gen li ka al plede pou kri an. Kli an yo, mwen menm avèk ou, nou gen yon sèl bagay nou ka al kote Bondye, se avèk lapawòl. Nou pa ka al kot Bondye avèk sa yon moun te di, nou pa ka al kote Bondye avèk yon istwa yon moun te ban nou, men nou gen lapawòl chake jou pou n al kote Bondye. Eske w pridan avèk vi kretyen w? M pa konnen konbyen tan w gen w ap mache avèk Bondye. E n pa lesansyèl tou tan w ap fè yo, si w ta gen kenzan, si w ta gen ventan, men nou vin raple w, pridan avèk vi kretyen w. Paske nan Matye chapit 20, Jezi ap esplike nan parabòl sa, yo di, te gen yon travayè yon swa ki te gen yon jaden, li soti nan nevè li pran yon gwoup moun al bay travay, nan midi li soti li pran yon lòt gwoup moun ankò li bay travay, Nan twazè ankò li sòti l pran yon lòt gwoup moun l ap bay travay. Lè l rive nan senkè pou l peye moun yo seans la, moun ki te la maten yo, yo panse yo t ap jwenn plis kòb ke moun ki vini aprè yo. Ebyen mèt jaden te ba tout moun yo menm kòb la. Mesye yo te la nan maten an santi sa pat fè yo byen. Men mèt jaden an di èske l pa gen dwa fè sa l vle avèk kòb la, pi peye moun yo jan l vle. Sa fè msye seans la li pa enpòtan de tan n genyen an. Ou ka gen dizan, ou ka gen ventan, ou ka gen senkan. Men, sa k pi enpòtan, se kòman vi w ye avèk Senyè a. Èske nou pridan nan vi kretyen w? Si w pa pridan, li pa, li pa, li pa bon pou ou. Ebyen, nou vin di w, pridan nan vi w, nan sa w ap fè, nan sa w ap di. Gen anpil kretyen ki va fè ka de sa, de sa y ap fè, de jan yo konpòte yo. Paske nou nan yon dènye tan kote anpil pwofesi ap akonpli. Men, raple w, pou w gen yon vi ki diferan. Pou w viv, pa viv pou moun, men viv depan sa Lapawòl di. Si nou pa sensè nan ti bagay yo, èske nou pap sensè nan gwo tou? Sè Zam la gon sou konpa papa Lite avan nou ta kontinye plis. Klèman, se gen yon bagay ki enpòtan nan pawòl la, se lòske pawòl la di, si yo pa ka fè ou konfyans avèk ti piti a, e lè ou rive nan sa ki gwo a, kòman y ap ka, èske ou panse y ap pral konfye ou yon bagay ki gwo? Se kòm si yon moun, yo pa ka, yo pa, yo ba w yon bisiklèt ke ou pa ka jere l, èske ou panse yo pral fè w kado yon machin? Pandan w di sa a frè Alexis, gen yon nware ki pi enpòtan, vi kretyèn nan se yon nware ke m konnen, vi kretyèn nan se yon vi de transparans. E pa yon vi kote moun pa ka wè li, se yon vi yon moun dwe wè. Si se pa t yon vi yon moun dwe wè li ye, yo pa t ap janm rele apot yo nan epòk tan lontan an, yo t ap rele l, yo pa t ap rele yo kretyen. Paske se paske yo te gen yon vi de transparans ke yo t ap mennen ki te diferan de moun nan zòn nan ki fè yo kapab relate ke moun sa yo byen sur se kretyen ke yo ye. Si, antan etanke kretyen, nou pa konnen kòman pou n viv, kòman pou n konfòme, kòman pou n konpòte, gen pòs oubyen gen don ke Bondye pa pral janm rele nou pou yo ban nou oubyen konfye nou. Pandan frè, frè Alexis, sa w t ap di a, si w on kretyen yo pa ka konfye w anyen, on moun pa ka voye w achte anyen pou li paske l konnen w p ap ba l monnen an, yon moun pa ka mande w oken, oken sèvis, poukisa paske l konnen ou pa onèt, Ah se konsa tou nan nan travay Bondye yo gen bagay yo pa pral fè yo pa pral yo pa pral baw responsab paske ou pa yon moun ki onèt nan menm matye a nou chanje labib tap pale de sa ki se 10 10 ee vyèj yo ke labib tap esplike ki te gen pou yo te rankontre epou a men lè labib di ke 10 vyèj sa yo gen pou yo rankontre epou a Sa sa sak pase? Gen 5 nan yo ki nan pandan yo prale via rankontre repo a, nan tou lè 10 yo, gen 5 nan yo labib di ki te 5 saj, e gen 5 ki te 5 fòl. 5 saj yo labib di yo 5 saj, poukisa l di yo 5 saj? Se paske mètdam sa yo te wè pi lwen ke lòt 5 yo. Kisa yo fè? Yo pral rankontre epo a, yo pa konnen nan ki lè ni ki epòk epo a ap vini. Men sa yo fè, yo nèke leve, yo. Non sèlman yo al avèk lanp yo chaje lwil, men osi yo al avèk lwil de rezèv. Sa se moun ki fè pridans al avyon jan frè Alexis sot ap di a. Sèdi, li pa konnen sa k ka pase, li non sèlman gen lwil nan lanp li, la lalanp li tou limen, men osi l pote lwil de rezèv pou si an ka, nan lè epou a vini an, lwil ki nan lanp lan fini, yo konnen yo te gen yon vas de rezèv pou yo kapab replen lanp lan ankò afenke pou lanp yo toujou rete limen san etèn. Men 5 folyo sa yo fè yo nèke ale avèk lanp yo plen lwil, yo pa pote lwil de rezèv. Ebyen sa k pase? Labib di ke nan pwofon somèy nan mitan lannwit lan, on vwa di, Vwasi lepou. Mentnan toule dis t ap prepare pou y al marye. Men èske toule dis ap rankontre epou a vre? Non. Poukisa? Paske gen 5. ki te pridan e gen senk ki pat pridan. Senk ki pridan, Labib di se yo, se yo ki te rankontre Epou a, e lòt senk yo pat kapab rankontre Epou a. Poukisa? Paske yo pat fè pridans a vi yo, yo te lage vi yo. Gon lòt kote Labib di, Pa mete kè w nenpòt kote, pa bay nenpòt moun kè w, paske depi yon moun gen aksè a kè w, moun ou bay dwa a kè w la, se li k ap dirije w, l ap ka pou w mennen w. nenpòt ki kote l vle. E se sa k fè sou menm pawòl ke frè Alexis sot di a, n ap ankouraje w sou menm pwen sa. Defwa w pran nenpòt bagay pou ou pa pran l pou anyen. Ou wè ti bagay la piti, ou di sa pa anyen, Bondye jis, li, bon sa pa peche, tou sa. Tout peche gen konsekans yo. E se sa k fè li enpòtan, li enpòtan, li enpòtan ankò. Pou ke ou pran lavi ou an men, ou pran destine ou an men pou ou konnen sa ki bon ak sa k pa bon, jan frè Alexis sot di a, se lapawòl de Dye k fè w konnen ou peche. E lapawòl de Dye k fè w konnen w ap viv byen, se lapawòl de Dye k fè w konnen ki wout ou dwe pran ak ki wout ou pa dwe pran. Si mètdam yo pa t konnen, yo te dwe gen lwil de rezèv, yo t ap pase, 5 saj yo t ap pase tankou 5 fòl yo. Men piske yo konnen yo pral rankontre epou a, yo pa konnen a ki lè l ap vini, Yo ale tou prepare. Se sa n bezwen kòm kretyen. Toujou mache prepare, toujou mache prepare afen ke nan jou epou a va vini an, ke w pa konnen si se lannwit, si se lajounen, nenpòt lè l ta vini an, li va twouve lanp ou byen limen e avèk gaz, ou va gen lwil osi, de rezèv frè Alexis. Wi sè azna ou di yon pawòl ki vrèman fò sè azna pafwa nou pa sensè oubyen vle jere ti bagay yo nou konn aprann yon gwo bagay nan men Bondye men nou vin di w jan vèsè a di a sè azna si nou pa se pou n sensè nan ti bagay yo konsa nap sensè nan gwo yo tou se pou n jere ti bagay ki piti nan vi nou yo konsa Bondye ap ba nou jere gwo bagay yo tou pa atann paske gen de ti bagay nou neglije pou n di sa yo pa enpòtan nan lavi nou e yo konn fè de gran dega nan lavi nou. Sa sa yo esplike nou an istwa, gen yon sèvitè k ap di sa, li di pandan Ayisyen nou gen koutim sa lakay nou jou dimanch, lè nou pral legliz nou toujou achte pen kouvri yon kote nan dimanch maten pou nou fè kafe anvan n al legliz. Sèvitè a di l achte pen an li mete sou yon tab li kouvri li avèk de tochon li li pran de pwa lou li mete sou li pen an ansòt pou ravèt oubyen pou sourit oubyen pou pou chat pa manje pen an. Ebyen di lè l leve nan maten sè a zna Li wè pen an jan l te ye a ret kouvri jan l te ye a. Kounye a kafe a vin fèt, lèvè a pran pen an pou yo manje, yo wè pen an, anba pen an manje. Ki sa k manje pen an? Foumi ki manje pen an. Tandiske y ap veye ravèt, y ap veye yon pakèt gwo bèt pou pa manje pen an, men foumi manje pen an. Gen anpil kretyen. Vi yo konsa, gen de ti bagay, gen de gran bagay ap vini nan lavi yo, men gen de ti bagay yo neglije. E ti bagay sa yo konn fè gwo dega nan lavi nou. Ebyen nou vin di w fè anpil pridans avèk ti bagay yo, sensè nan ti bagay yo. Paske si nou pa sensè nan ti bagay yo, nou pap ka sensè nan gwo yo tou. Menm yon sèvitè t ap veye pou ravèt pa manje pen an, li t ap veye sourit pa manje pen an, men nou wè se foumi, ti bèt sa k antre nan pen an ki manje l. Jere lavi w, paske vi kretyen an gen anpil bagay ki enpòtan ladan l. Bondye beni nou. 16 ans. Amen jan frè Alexis di a nap kite w avèk mo dankourajman sa a, jere lavi w pa fè distengasyon de peche, pa di peche sa e li k peche sa pa peche non, tout peche se peche devan je Bondye, pa mete lavi w an danje avèk neglijans ke ou menm wap pwodwi yo. Kenbe lavi w an men, pa kite. E e move bagay vin sou ou tou pou detounen ou, selon lavwa de Dye, men mwen ankouraje ou, apre midi sa a, kenbe destine ou an men, fè pridans avèk vi ou, pa kite neglijans anvayi ou, ke Bondye beni ou.